O nivo de pnh la, mwen kwè ke gen manda Direktè Gédéon ki rive nan fen l. Sepandan gen yon abitid ki te la depi sou Prezidan Privert pou ke yo mete yon Direktè AI. O pwen de vi legal, Prezidan an pa ka mete yon Direktè AI. Lalwa rekòmande sa pou prezidan an fè lè manda ebyen yon direktè jeneral rive. Se li ki fè chwa de direktè jeneral la e l soumèt chwa a a Sena de la Repiblik. E se lè Sena a fin valide l ke w ka pwosede a enstalasyon l. Yo pa bay nan lwa a posiblite pou prezidan mete yon direktè AI. Poukisa? Paske tout chwa ki nan konstitisyon ke sena a dwe ratifye, se apre ke moun nan fin ratifye ke yo dwe pran on arete an konsèy dè minis pou yo nome l e yo enstale l. Atitid sa a depi lontan li pa bon, li andeyò de pwosedi legal la. Paske nòmalman on direktè jeneral, pou li pran chaj de lapolis, fò sena a valide l. Nan konstitisyon 87 la, yo bay prezidan an dwa pou l nome direktè jeneral yo, men genyen direktè jeneral de lapolis, kòmandan an chèf de lame e lè anbasadè, chwo, tout chwa sa yo fò yo ratifye pa w le sena. E se poutèt sa jisteman. Yo pa pèmèt ke yo mete yo a I, paske si yo mete yo a I, yo gen dwa pa janm prezante yo devan Sena e y ap kòmande. On enstitisyon ke nòmalman Sena a dwe valide. E se poutèt sa mwen te di ke depi sou Gedeon, yo pa dwe nome yo a I. Manda Direktè Gedeon t ap rive e a nan fen li. Il faut ke byen avan Prezidan te fè chwa l. e chwa l te soumèt devan Sena pou ke o moman opòtun yo te ka enstale l. Sepandan, mwen panse ke kòm moun ki te evolye nan lapolis la, kòm ansyen komisè divizyonè, lofisye Normil Rameau, le commissaire divisionnaire, ki etè direktè santral, ebyen, sèt on pwofesyonèl, s on moun ki toujou fè travay li, e plizyè fwa mwen te genyen swa pou m travay avè l oubyen m te wè l alèv, Mwen rekonèt son pwofesyonèl e lè nou gen de pwofesyonèl yo ka aksede jisteman a yon pwomosyon oubyen a yon pòs nan karyè yo. Sa se di kote m te ka di pwofesyonèl. Sepandan, m kenbe rezèv mwen di kote legal, di kote pwosediral ke Prezidan de la Repiblik la. li pa genyen pou l ap mete AI a la fen de manda, li te gen pou l fè yon chwa pou l te soumèt a Sena pou Sena te ratifye l, valide l e se aprè pou yo te enstale l. Paske apati de moman ke li menm li vin an chaj la, l ap depanse kòb, l ap akonpli dè zak, lè l vin devan nou Ebyen kòm senatè nou pral oblije gade tout sa li fè la paske li poko vin devan nou e si lap depanse nan bidjè si lap poze dè zak mwen kwè ke sa pa koresponn a pozisyon ni e lè sa nou menm nou oblije egzamine li se ki mete l nan yon pozisyon bokou pli difisil. Prezidan, ou sot pale de pwosedi yo, eske swivan pwosedi yo la, piske direktè jeneral an egzèsis la, eske prezidan pa ka redezinye l ankò li menm? Wi, si se li l tap redezinye,

Donk, sa vle di ke si l an pòs yo ka renouvle manda l, si y ap chwazi yon lòt, fò yo chwazi l pami lè komisè divizyonèl.
Wi, men dè ke l pwal rive a tèm, yo dezinye l devan sena a pou reba l yon lòt konfyans, apati de se moman, ebyen si yo pa ba l konfyans, lè manda l rive a tèm, lè sa a l ap oblije ale. Men sa pral tonbe nan AI an.

Yon direktè jeneral ki la. E yo pa prevwa ka sa a nan lwa a. E se poutèt sa nou di ke le prezidan li te ka fè yon chwa li soumèt devan sena a, men afè de mete AI a li pa kapab.
Ebyen, gen senatè ou mande ki tonbe nan yon eskandal la senatè. Ki reyaksyon ou sou sa? Nou aprann e jisteman gen yon rapò ki soti nan dcpj e ke fondasyon

O nivo de la konferans dè prezidan e de lasanble, yo ka poze pwoblèm lan e pou yo analize l, men sepandan la komisyon etik ak oti koripsyon pa ka al mennen okin ankèt e m vle tout moun konprann sa. Men blanchiman dè avon an sa sa vle di pou ou? Se sa yo repwoche l.
Mwen tande ke gen moun k ap di wi komisyon an l ap fè ankèt sou Dermalog, sou Petrocaribe, gen bagay k ap pase lakay li. Non. Petrocaribe se asanble a ki te sezi m. Lajistis pa t sezi. Dèmalòg ankò, se la konferans dè prezidan ki te sezi m. Jodi a, lajistis è sezi, donk komisyon pa gen pou l antre nan sa. Donk, nou menm, n ap tann ke si lajistis fè yon rekèt a asanble a, lè sa se asanble a ki pral aji. Men, komisyon li menm li pa ka al ankete kote ke jistis la deja ap ankete, gen yon rapò de polis jidisyè ki ale au niveau des tribunaux. Senatè Lopez pou n tande Senatè Onondieu l wi. Non nou paka tande l puiske se la jistis mentnan ki an sezi. Sètadi ke ka gon pwoblèm ki poze, pwoblèm lan ka poze nan konferans dè prezidan pou yo egzaminen l men sena a paka fè ankèt ankò puiske lankèt se twouv au niveau de la jistis. Tande ak wè se de. E sekirite piblik au niveau sena a ke manda Michel-Ange Deyon kòm direktè jeneral lapolis te rive nan fen l. Mwen pran akt ke Prezidan Repiblik la ki gen atribisyon pou l chwazi Direktè Jeneral li, li nome yon Direktè Jeneral AI ki se Mesye Normil Rameau. Mwen konstate ke Normil Rameau se yon ansyen responsab nan dcpj ki konba, ki mennen anpil konba nan sa k konsène demantèlman gang. anndan peyi a, konbat kòripsyon ki gen nan leta a pa antremiz baf, konbat banditism òganize a. Mwen sèlman konnen mesye Rameau gen pou l vin isi a an tèm de pwosedi pou l vin depoze dosye l ke n pral genyen pou n analize kòm komisyon jistis e sekirite. Men puiske Normil Rameau li deja an post depi yè, li an post nan yon moman ke peyi a ap travèse yon kontèks ki difisil, kote gen 4 departeman plis yon bèl pati nan lwès lan ki enpratikab, ke tout moun ap kouri. Yon moman kote paran yo pa konnen kòman yo pral mennen timoun yo lekòl kwak sitiyasyon ekonomik lan li difisil anpil, men yo pa wè kòman yo pral travèse pou mennen pitit yo lekòl nan yon kondisyon sekiritè parèy. Normil Rameau pa yon nèg ki fenk vini, e pwiske l enstale mwen map tann li nan pwosedi pa m nan. Pwosedi pa m nan se al gade èske pyès li yo bon, men jodi a l se direktè jeneral lapolis, AI. M ap tann yon ti goute nan men l. M ap tann yon ti goute nan men Normil Rameau anvan l vin isi a. Sa vle di ki sa? Li dwe ban m yon ti goute an matyè de sekirite pou m wè èske sa m wè la a se li k ap rete ankò nan youn nan de semèn. Epi lè sa a m ap konnen an tèm de pwosedi kòman pou n al abòde kesyon an.
Pa gen pwoblèm nan pwosedi la. W ap wè m gen 23 jou m pa t vin isi a. M te prefere chita nan lekòl mwen an pou m fòme timoun. Paske m estime nan Sena sa a m ye a, li gen twòp pwoblèm e ke m gen twòp chay nan do m parapò a sa moun yo ap tann de mwen. Mwen pa t vini, men jodi a m vini pou m vin travay. Paskem tande prezidan di lap fè seyans m vin travay. Sena gen anpil pwoblèm. Ou tande pwoblèm yo chak jou. E se trè di pou yap dim senatè m nan kòripsyon. Senatè m nan si m nan sa. Jodi a m kwè Sa pa depann de mwen non li depann de komisyon etik e anti kòripsyon anndan sena a. Komisyon etik la di konsa ke lajistis li ta sezi. Sezi de dosye a deja li menm li pa ka fè lòt ankèt. Pinga moun jaja libi la non. Fòk chak moun pran respa. Wè lè bagay la rèd mwen m pran m pran bagay mwen. Konprann? Lè pou m denonse sa kap fèt dezòd m di m denonse l. Gen moun ki menm di yo pè pou mwen, gen moun ki fè yo e menas, yap touye m, yap tiye m nan biwo m, yap tiye m lakay mwen. M pa ba règle anyen pou mwen nad marinad dans la mesure où je suis un élu map fè travay d'elu m. Jodi a mwen m panse la commission éthique et anti corruption du Sénat li dwe pran responsablite l. Se pa sèlman pale de exekutif la. Se pou l pale de nou menm youn nan nou tou si genyen on ankèt ki dwe mennen sou Jean Renel Senatus se pou mesye Youri Latortue et son équipe li mennen ankèt la, pa gen kesyon ap vin di m yo te sezi kremòl, pa gen bagay konsa. Se pou n mennen ankèt. Paske m ap di w, mwen menm mwen vle gen limyè tou kòm senatè. Lajistis sezi, sa fè gade lajistis li sezi. Men mwen menm kòm senatè ki apateni a kò a, m dwe genyen verite. Lè senatè Onondieu vini ki se kòlèg mwen, nou gen de trè bòn relasyon, fò m konnen èske sa yo di a se vre. Lè yo di m gen yon madam ki rele madam Jòj, madam Kaseus, ki nan yon kesyon kòripsyon, m tande Yolande Gilles ap pale de li, fò m konnen, èske sa yo di a se vre? Èske, ki kòb y ap pale? Èske se kòb pa Sena a, pa madam Jòj, pa Onondieu, ou di mwens se kòb Leta? Si se kòb Leta li ye, fòk nou gen verite sou li pou n konnen ki sa n ap fè. Èske ou konprann? Donk pa gen afè kase fèy, kouvri sa la, bon, pa ka kouvri ankò l nan lari. Èske nou konprann? Nou anfòm? Èske nou poze? M te voye yo nan al jwenn komisè gouvènman avèk Bernard Sainvil. Mentnan antan ke journalist, votre job se ale jwenn a Bernard Sainvil mande l kiyès moun ki an charge de dosye a epi ou menm ou al poze l kesyon. Men bon travay Joel ave fe se fini.
Tande ak wè se de.